Bonjou, bonswa tout moun. Sa depan de lè wap gade videyo sa. Se zanmi ou frè ou Cheri Nathanaël ki antre lakay ou ak yon nouvo videyo ki se Edikasyon alèkile. Jounen jodi, edikasyon chanje nan peyi m. Akoz paran yo neglije pran responsabilite yo. Pa gen ankadreman, sa vin rann jenès la deprave, fè vye zak malonèt epi ki vin koz avni peyi a ap bwate. Nan tan lontan jèn yo te jwenn bon devasyon. Kounye a tout bagay chanje se yon lòt edikasyon. Depi lè timoun nan ap leve li pa jwenn bon enstriksyon. Ou pa ta di pou sa ki rele yon bon fòmasyon. Sa konn rann timoun sa tounen yon kokenn chenn pwazon pou l detwi tout ti jèn li rankontre sou chemen l paske ou pa ka bay sa w pa genyen. Epi sa konn koz Yo devni atoufè, kidnapè, zenglendo, asasen, kenbe zam nan men tout lajounen. Sal imaj fanmi yo, fè paran yo ap mache tèt bese tout lasent jounen. Kot sa prale? Paske deviz ou se te jwenn nan ras la, pastè, enjenyè, doktè oubyen agwonòm. Men elas, ou jwenn de preferans, raketè, blofè, vòlè tè, tafyatè. Paran yo konn sòti depi nan maten, kite timoun nan dèyè san okenn siveyans. Vwazin, wa voye je pou mwen silvouplè. Li poko menm rive nan travay, timoun nan menm gentan fè wout pa l, al pran plezi l ak zanmi, fimen sigarèt, jwe pokè ak bwè kleren. Chare granmoun nan tout lari, se sa k plezi li. Medam yo menm, se manche telefòn. Alo Jaki, manmi m pa la non, Kay pou nou jodia. Nou pral byen pase cheri. Depi timoun sa sispèk li gentan fè katrè, se pase twal mouye, lave veso, met bèl ti rad sou li. Lè granmoun li antre, li pa menm gentan voua pou l ta mande l, kouman jounen w te ye pitanm? Gen paran k tèlman renmen kras, timoun nan mèt ap antre soti ak yon nèg oubyen yon fanm, jamè poze l kesyon. Paske fèm kay ap peye, pwovizyon ap antre, okontrè, se sa m t ap chèche! Men elas pou paran kremen kras! Si w te konnen, kòm li toujou dèyè, ou ta chèche konn ki ras, nèg sa oubyen fanm sa, men elas! Men elas! Gen de jou timoun nan leve, Manman, m ap vini! Kote w prale pitit mwen? M pral travay ak zanmi m yo. Lè w tande sa, li gen tan fè wout pa l. Ti Jak ap tann li nan koridò pou y al pyafe. Epi ti rad li byen chita sou li. Tanga l menm, byen plake nan fès li. Ti jip twa ityèm, mayo sando, byen fade. Zando l men longè. De bò dèyè l menm, men mwen ti Jak, men mwen ti Jak, men mwen ti Jak. E sa w tande a? Byen ta pou l ap antre. Bonswa manman, kòman jounen w te ye? Manman li menm kòm gwo egare, Ebyen pitan m, doulè a ki pa janm vle lage m? M, Ebyen manman, men ti sirèt m te pot pou ou. Mèsi pitan m, sèl ti sa w te pote? Manman tèlman sitirèz, li pa janm wè klè. E lè l resi vin wè a, Joana gen 5 mwa ansent. E sa w tande a, vakans 9 mwa. Woww, Rara lage. Se lekòl kap peye pou kase a. Kounye a mesye dam yo pran wilib sou kou de ratrapaj. Paske se lè sa yap kwaze ti jak ti joran. Podyab, paran yo oblije asepte. Paske pa gen de chwa. Fòk ti moun nan pase. Wi se verite. Men sou te pran responsabilite w antanke paran. Joana pa tap janm pot ba ou. Vakans 9 mwa sa. Ti jak menm pa tap janm pot ba ou. Ti bebe 2 mwa sa. Sak pi bèl. Defwa timoun nan leve nan kay la, valiz lan do l, l al travay. Epi sa w tande a, se pati ak zanmi. Youn ap di lòt nan wout la, Pitit, m pap ba w manti, yè m byen pase. O, pa ban m, tèlman w byen travay. Ayayay, ou pale twò fò pitit, ak ti ja m te ye. Kisa? Mesye yo menm djòb pa yo lè yo sot lekòl, o, sa k gen la papa, ou anfòm? Epi apresa, al jwe domino, tout jounen se pran kòb lekòl la, achte bèl telefòn, banbile ak zanmi, epi mache nan lari a ak yon sèl modpas. Bòdè pa m, jere moun w la non man. Yo gen yon sèl kantik. Blòdè pa nan bese triye, sa l jwenn li pran. Ti blòdè pa nan bese triye, sa l jwenn li pran. Ti blòdè pa nan bese triye, sa l jwenn li pran. Lè konsa paran yo pa kè. Jodi a timoun nan ap chante, epi demen se ou k vin ap chante. Paske w pa t pran responsabilite w. Mezanmi gade nan kisa m pran, nan kisa w pran. Mezanmi gade nan kisa m pran, nan kisa w pran. Ti Jak Jozèf, Anba kòd pou vyolans seksyèl, zenglendou, raketè, piyajè, Johanna Capernaum, jèn fi sa a, se li menm ki manman baz nan mache pran nèg moun, yon matlòt tann yon pyès pou li. Anmweyy! Paran yo, se pou n pran responsabilite nou. Edikasyon timoun yo, se de nou yo depann. Ba yo bon jan levasyon, ba yo karès ak bon jan fòmasyon. Demen, se yo k ap devni Premye minis ak prezidan. Frè Nathan mande pou nou pa neglije yo, paske si yo pa byen elve, Jezi ap poze n kesyon. Pran responsabilite nou! Pran responsabilite nou! Pran responsabilite nou! Mwen se Chery Nathanaël, yon sitwayen responsab. Videyo sa a posib gras a sipò reyalizatè nou Billy Ernst Gamaliel Felix. Se te yon plezi. N ap rekwaze ankò nan yon lòt videyo. A la pwochèn!